Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs alors se toujou yon plezi chak fwa ke mwen rankontre nou chanèl sa, non pam se Lener Pierre chanèl lan se pawòl imigran. Jodi an ki se Mèkredi 17 Avril 2024, se yon plezi pou ke mwen rankontre avèk nou. Nou di Dye mèsi pou chak moun ki te dòmi ki leve menm jan avèk mwen maten an. E sonje ke m'ap di ou ke chak fwa ke Bondye pèmèt ke ou dòmi ou leve, se yon chans ke Bondye ba ou pou ke ou pwofite fè sa ou gen pou fè. Kidonk pa gaspiye tan. Kidonk, medam di mesye, chanèl la pa ka grandi san èd pa nou. E abòne son bagay ki trè senp. Si ke telefòn ou an an fransè wap wèl make s'abonner. Si ke li se an anglè wap wèl make subscribe. Si se an pòtigè ou an espanyòl wap wèl make inscrito. Kidonk chanèl pa ka grandi san nou menm. Pataje video sa nan chak group, nan chak group WhatsApp, kont Facebook ou. E an retou ke Bondye va fè yon mirak nan lavi w. Alò medam ak mesye pou ke nou kontinye, nou va pale w de nouvèl uscis, nouvèl CBP one, nouvèl peyi Dayiti, nouvèl Repiblik Dominikèn. Medam ak mesye nap pran poz, nap tounen. Reste branche pa ale.

Alò kisa k genyen? Uscis mete yon nouvo pratik deyò kòm kwa yon moun ki te gen randevou pou al fè anprent anprent nan imigrasyon ameriken pou al fè anprent kòm kwa ou konnen lè yon moun ap fè travay fòk ou al fè anprent Alò USCIS di ke li vle mete yon nouvo fòmil deyò kòmkwa, yon moun yo gen dwa gen randevou pou al fè anpwent epi jou sa a ou ap okipe epi ou mete l pou yon lòt dat. Men, li vle ke, alò raple ke lè ke USCIS anonse yon bagay, avan ke li fè l, li pran plizyè jou e pafwa li konn pran plizyè mwa avan ke li fè l. E nou sonje pwogram Pawòl Imanite ak se yo rele pwogram Joe Biden lan, nou sonje ke plizyè fwa uscis lè ke zafè uscis tap pat gen kontwòl. Alò ou konnen yo di nan CBP One lè ke pou mande lè fòk ou nan Nò Meksik, men nou konnen CBP One te sispèk de bagay kòmkwa kòm fwod epi uscis te anonse sa men li te di ke Avan ke li fè sa, li pral li pral mete sa nan Lakou Siprèm kòmkwa fòk lajistis amerikèn otorize. Kidonk, moun k ap travay nan uscis yo, yo pa ka fè dezòd. Alò, yo mande kòmantè chak moun si ke moun yo dakò. Kidonk, ou gen dwa gen randevou pou al fè anprent, epi ou chanje dat la san ke ou pa bezwen rele uscis nan telefòn, apèl telefonik. Alò, medam e mesye, si ou menm ou gen dosye w nan uscis, bay kòmantè pa w.

Mwen kwè ke apre apre Tijuana ki resevwa plis moun pa jou nan CBP yon, men dezyèm po a se Tamaulipas. Alò, sa k genyen? Tamaulipas se yon po lè ke yon moun jwenn lè nan CBP yon pou w pase la. E s nan pò ke nan nan pò ou mande la se sou pò sa pou antre. Si si w te mande pò san nan Hidalgo ki nan ki nan Reynosa fòk ou oblije pase pa Hidalgo. Si w te mande lè sou pò Tijuana ou oblije pase pa Tijuana. Si w te mande pò sou sou Tamaulipas oubyen sou Guajarés kote w mande lè a se la pou ke ou pase pou ke w antre nan peyi Lèzetazini. Alò, daprè nouvèl Pemex, yo fè konnen ke pò sa a se yon pò ki gen anpil bandi ladan l, gen anpil nèg k ap fè krim. E pafwa konn gen zak de kidnaping, konn gen vyòl fanm, vyòl sou timoun tou. Alò, kisa yo di? Yo di ke anpil fwa imigran yo ap pran wout sa a pou ke swa ke pou yo vin antre isit nan peyi Etazini de manyè ilegal pou yo pot tèt yo nan Texas bay imigrasyon ameriken, oubyen yo jwenn lès epi pran, e yo fè konnen pafwa yo rankontre moun sa yo tou, yo panse se kèk imigran tou kap ki prale sou Texas, epi lè ke yo rankontre avèk yo, pafwa yo kidnape moun sa yo, yo mande yo lajan oubyen yo gendwa gen moun yo gendwa gen randevou cbp one epi yo fè moun yo pèdi randevou cbp one lan, oubyen yo kidnape moun lan epi yo mande moun lan kòb pou ke yo lage l. Alò medam di mesye, lòt sa ke non gen pou non di, uscis fè konnen ke Moun ki gen dokiman travay, kòmkwa dokiman ki dokiman pèmi travay, ou menm ki gen pèmi travay nan men w ki ekspire, oubyen yon moun ki gen yon kat travay ki ekspire, uscis di, uscis fè konnen ke li fè yon pwolongasyon otomatik sou chak, kidonk menm ke ou wè kat travay ou dat ki te sou li a ekspire, ou pa bezwen enkyete w, gen yon pwolongasyon ki fèt sou li. Alò, medam e mesye, nou pral antre nan nouvèl peyi Dayiti, medam, medam di mesye. Ok. Medam di mesye, n ap pran poz. N ap pran poz. Epi nap retounen medam di mesye. Nap pran poz epi nap retounen. Ok nou tounen apre poz lan medam di mesye. Medam di mesye pou nou kontinye Ok pou nou kontinye medam di mesye nan nouvèl peyi dayiti Piblikasyon Duvray arete noman lè manb di konsèy de minis a pibliye dan le jounal ofisyèl Le Moniteur Spécial.

ke ki soti nan arete dapre jounal Le Nouvelliste yo fè konnen ke se yon fos piblikasyon ke li ye kòm kwa yo poko yo poko deziye moun ki pral fè pati manb konsèy prezidansyèl de tranzisyon an. Pou nou kontinye, manb du cpt avèk dwa de vòt.

Vestiller, le sitwayen Leslie Voltaire, manb di cpt, obsèvatè e san dwa de vòt. Alò, non moun ke nou sot site yo la, se moun yo fè konnen ki gen dwa de vòt. Alò, lòt de moun sa yo, se de moun ki pa gen dwa de vòt, manb di dwa obsèvatè e san dwa de vòt. Alò, moun sa, 7 moun sa yo, yo m sot site la, yo fè konnen ke se moun ki gen dwa obsèvatè epi moun sa yo se moun ki gen dwa de vòt. E lòt 2 manb sa yo se 2, se 2 manb, yo gen dwa dobsèvatè men yo pa gen dwa pou yo vote. La sitwayen, la sitwayèn Régine Abraham. La si, le sitwayen.

Manb k ap fè pati Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an nan peyi Dayiti e pafwa ou jwenn yon lòt sit ki fè konnen ke se manti. Alò nou mal pou nou konnen sa ki vre avèk sa ki manti. Pou nou kontinye tou nan nouvèl peyi Dayiti medam di mesye. Le Centre de Réception des Demandes de Visa pour le Brésil opere pa lòganizasyon entènasyonal Palè Migrasyon. Alò medam e mesye yo fè konnen ke kote ke pou yal mande demand viza Brezil lan li ouvè. Anbasad pou ke w mande viza Brezil la yo fè konnen ke anbasad sa ouvè. Medam e mesye nap kontinye. Opere pa lòganizasyon entènasyonal dè migran. Alò, ou menm ki te bezwen konnen si èpòt pou al, si anbasad pou al mande viza Brezil la ouvè, li ouvè. Pou nou kontinye medam di mesye, samdi ki te 13 avril nan sware, dè endividi loudman ame on komi en ak de pirataj an mè.

A son bò 1500 sak de ri. Sè pirat son egalman anlve lè 6 manb dekipaj. Lenfòmasyon a ete konfime pa lè otorite di sèvis maritim e de navigasyon Dayiti ki rele Semana. Alò yo fè konnen ke alò gen anpil jounal yo fè konnen ke te gen yon m kwè. Yon kesyon de bato ki rele Magali. Alò m pa konn si Magali a se te non yon bato oubyen. Wi, bato ki te pote Magali. Yo fè konnen ke yon fwa te gen yon bato ki te kwè swa Magali te pote yon kesyon de 60 mil sak diri. Kidonk. Bandi yo te gentan sezi bato sa e lapolis te fè entèvansyon pou al chèche bato a, m kwè ke bandi te gentan rekipere 10 mil nan sak diri sa. Alò sa k gen medam e mesye? Bato sa ki t ap pote diri pou ale, diri pou transpòte nan Akayè. Non bato a se Je Vivre. Alò yo fè konnen ke nan lasware, te gen yon ekip bandi, alò bandi sa yo, yo gen yo gen ti chaloup pa yo, alò bandi sa yo rankontre ansanm avèk bato a, yo rale, yo ale zam yo, non sèlman yo pran diri yo epi yo yo pran 6 moun ki te abò bato a mèdadi mesye. Nouvèl peyi Dayiti, nou konn kiyès ki peyi Dayiti a deja.

Leta peyi Dominiken tap bay pwoblèm, e malgre kanal la fin fèt, pèp ayisyen pa satisfè paske Leta Dominiken mete sispanzi pou dlo a koule. Ki do kantite dlo ki te dwe pase nan kanal la li pa pase. Alò gen peyizan yo ki met tèt yo ansanm pou ke yo fè yon dezyèm kanal. E Pèsòn poko konnen ki valè kanal ke Ayisyen ap fè. M gen enpresyon tou otan gen mwayen, Ayisyen ap fè kanal. Alò medam di mesye, nou wè nan dezyèm seksyon kominal de Ba Ya a, Fò Libète, destine a l'irrigation de 7.000 hectares de terres agricoles. Kidonk, moun yo ap gade pou ke, pou ke si yo ta kontinye avèk fè kanal la pou ke yo kapab jwenn dlo, mèdam di mesye. Nap pran pòz nap vin avèk nouvèl Repiblik Dominikèn, mèdam di mesye. Nouvèl Repiblik Dominikèn, mèdam di mesye. Ok, kisa k gen nan Repiblik Dominikèn? Repiblik Dominikèn fèt prèv d'une grande prudence. La kriminalite e prezant nan Repiblik Dominikèn, y konpri lè krim vyolan, an patikilye dan dè grand vil. Or, la plupart dè ensidan son dè krim opportunistes.

Lò medam di mesye nan Repiblik Dominikèn gen plizyè peyi fè konnen ke yo bay yon alèt avèk touris moun kap vin fè touris nan Repiblik Dominikèn. Yo fè konnen souvan nan gran vil yo yo fè vyòl. menm sou minè, kòmkwa kidnaping, kidonk Repiblik Dominikèn se voye lè w ap pran peyi Dayiti li diferan, kòmkwa bagay yo pi mal nan peyi Dayiti men nan Repiblik Dominikèn tou genyen anpil vyolans ki fèt. Alò yo voye yon pinga, yon alèt bay tout Moun ki chwazi fè touris nan Repiblik Dominikèn fè pridan. Alò medam di mesye, se jounal sa ke nou te pote pou ou, map mande ou bay èd paw, ou konnen chanèl la chanèl la paka grandi san ou menm. Nou se Leonel Pierre. A pita pou chanèl 3 zè lan. Abone like pataje. M renmen nou.